lan tribinal federal lan Miami Florida, yo fin di nou ki plan ke l te ye lè nou 3 jounalis yo ap rele prezidan Jovenel Moise diktatè lan, ki sa k fè yo t ap rele l diktatè? Lè yo t ap rele prezidan a asasen, ki sa k fè yo t ap rele l asasen? Nou vin wè ke se t on plan, plan te rele plan Bolivi. Alò Kali, majorite jounalis ki te nan plan Bolivi an, mwen wè ke jodi an, Se menm yo menm nan kap atake kòmandan Guy Philippe. Men la a, li bay jèn yo yon posibilite pou ke yo kesyon yon bagay. Yon ekip moun kale ki la a depi anviwon 20 tan, 25 an, 30 an nan mikwo. Kòm jounalis nan medya tradisyonèl. E koute, kale m pral ba ou, si ou gen 30 an, 20 an, 25 an nan mikwo, w ap pale, ou di w ap pale pou Ayiti, men, ou di w ap pale pou Ayiti, rezilta a, Kisa li ye? M wè se peyi a ki vin di mil fwa pi mal. Ayiti detwi konplètman. Sa vle di ke jounalis nan medya tradisyonèl yo ka li, lè yo pale se kankou m ta di w yo polye lè lan. Se kankou m ta di w, kòm si m ta di w respire nan k ap respire nan peyi an sèlman. Se plis bagay ki mal kòm si y ap rantre nan jèn yo, enfliyans lan kòm si ka li. Nou pa gen egzanp de nèg sa yo. E sa k koz nou te di li ekstrèmeman enpòtan Nan kesyon bagay medya, vi avèk maji teknoloji an ki rive sou nou la, pou nou menm pou nou itilize l, itilize li a bon esyan. E de fèt nou di ke nou pral pase yon vitès sou nèg yo, nou pral, non sèlman nou pral pale verite, e n ap pale san filtè tou, e avantaj ke n ap genyen, nou pap gen mèt. E nou fè tout efò ke n kapab pou nou pa gen mèt, nou pa gen bòs. Pa gen pyès vòlè, pyès delenkan, pyès malveyan ki ka di w konsa ke, wi ou te bòs Bèto, ou te, ou te, non. Dayè se yo ekip kokorat yo ye. Yo kip ti gapyè yo ye, yo kip nèg kap goumen pou, kòman rele pou 2 milyon nou, 2 milyon de goud, 3 milyon de goud, se yo kip ti vòlè kap blokon peyi pou 1 milyon de goud. Se yo kip ti chen k pa konn kòb. Dayè nou wè yo, yo gen 40 an konsa. Rezilta pa lòt ka li, se Ayiti ke nou gen la a. Men mentnan se menm moun sa nou wè ki monte yon boukliye, kap atake kiyès Guy Philippe. Men, Na chèche konprann sa Guy Philippe lan e se la nou pral rive ka li nan pwen sa banm pèmèt ou fin fè e pwen ke wap fè a ki ekstrèmeman enpòtan. Mèsi Bertho, men se kisa li ye? Kesyon kominikasyon nan tout peyi di mond ou konn toujou wè gen de medya yo di ki pwo repibliken ou egzanp genyen ki pwo demokrat genyen ki endepandan men pa kont Bertho Yo kenbe liy jounalistik la. Yo kenbe liy medya a. Gen ladan yo ki se miltimilyonè. Gen ladan yo pwoblèm manje yo rezoud. Malerezman nou menm an Ayiti, direktè medya a ka toujou gen kòb, men li apateni avèk yon sektè. Mwen toujou renmen di mo sa a sou youtube, map dil jodi a la, pou nou konprann sitiyasyon an byen, se nou ant nou, nou nou nou match foutbòl se 2 ekip ki genyen. Swa ou nan ekip sektè prive a ki dirije pa des oligarques corrompus, sa ou swa ou nan ekip pèp la. Ekip pèp la gen plis fanatik, gen plis jwè sou ban, men pafwa jwè yo tèlman grangou, Yo pito travèse nan ekip yo konnen k pap mennen peyi a a bon pò la pou yo ka al rezoud pwoblèm pèsonèl yo. Li konsa nan medya a tou. Gedelet Bertho, an reyalite, lè l pa devan mikwo a, li wè peyi a anyen pap mache. Yo konnen y ap moute, y ap viv li Kalimèt la. Y ap viv li. Men l gen chèk li k ap sòti. W ap wè pa pè pa krent, w ap wè tout analiz li yo prale dirèkteman pou tout moun wè tou va byen. Ann pran egzanp ki trè klè, madam, mesye. Trè byen.
Paske nou sou tiktok la. Raple nou di nap nou bezwen fè bagay lòt jan. Nou pap fè difamasyon sou pèsòn. Nap just analize sak konn pase. Exactement. Gen yon jounalis trè koni. Ki gon emisyon yo trè ekoute. Nap pale de Esaïe César. Malgre nan tout lòbèy ke li te site deja paske li te nan kont avèk yon lòt jounalis parèy li tchoul Pierre Espérance lan. Lè tap pede. Voye toya sou lòt. Nou wè kamarad la te vin reponn, te mennen lòt moun ba yo pa t an favè l. Li pral vin konfime sa bèto kote li ouvri ling nan jounal li sou madam mesye. Ki fè pati de katriyèm pouvwa wi ki gen aksè pou fè dezanaliz ki pou ede pèp la mye chwazi moun ki pou dirije li. Y ap fè yon 2 pak, y ap fè yon pak gouvènablite, nou jwenn jounalis sa a ka katab li anba bwa l ki twouve l menm kote a ti Youri k ap chache manje. Se ki sa m vle di pa la a? Pa gen netralite nan kesyon jounalis an Ayiti. Nèg la se kote dlo a koule pi fre se la l ale. Ebyen avan yè Bertho misye ouvri ligne li pou lap pou lap fè moun moun rele pou bay opinyon yo. Pou oditwa te kapab emet opinyon li. Humm sa yo di li menm? Sa yo di li menm? Misye jwenn pawòl. Trè byen. Olye pou l pran konsyans pou l di non si m gen medya se pou m enfòme popilasyon an. Nan yon echantiyon de 10 moun omwen fòm ka Tire yon statistik. Trè byen. Tou le 10 pa kab joure m. Li pa konn koyensidans. Pwoblèm nan se nan mwen ke l ye. Non mesye, n ap voye moute. Ou bi, lè misye ap fè grand gòj, pandan l pa ka pran sa k rele konsyans. Misye pa k wè, si l pa t itilize mikwo l la yon jou, pou l ap voye flè pou Alix Didier Fils-Aimé, kote ke Alix Didier Fils-Aimé pa fè anyen pou l retire Ayiti nan sa l ye la. Okontrè, Se siyen de kontra. L ap anpire bagay lan. Se pran de desizyon pou efondre peyi sa pi mal ke jan l ye a. Ou menm ki gen mikwo, ou gen de chwa. Kòm w ap touche kòb gouvèneman sa a, ou te ka gade silans. Men malgre ou konnen ke gouvèneman sa a ap redui lavi popilasyon an k ap redui vi moun yo a zewo, k ap apovri moun yo pi mal. Olye ke pou ta fè dè analiz kont li sou sa se si w se imen, kòm ou pa imen ou oblije pa fè silans, ou oblije ap vann gouvèneman sa kòm bon moun, o nou pral vè zeleksyon, gen sekirite, ki sekirite? M ta renmen konn ki sekirite? Se pa sekirite kote bandi yo pran konsyans yo pa fè kidnapin, lapolis ranplase yo nan kidnapin nan? Ou pa ka fè des analiz, ebyen se la a Bertho mwen vin konfime jodi a la a mesye yo fè sa a nou ka wè l atravè de tiktok, atravè de rezo sosyo, atravè yo menm tou ki t ap mal fè travay près la nan radyo tradisyonèl kounye a y ap y ap pouse grif pou yo vin sou tiktok pou yo vin kote kè lajenès ye pou yo ka vann jenès la magi pou karamèl, kaka pou louko vebouze e pou yo ka fè sa a. Nan nou kòmanse ap dekouvri yo. M ap di, aa mesye, si an 2026 gen maji teknolojik, malgre sa nèg yo pran odas yo, yo vin sou TikTok, yo vin sou Facebook, yo vin sou YouTube pou y ap vann sa yo te konn vann 2004, 22 zan aprè, m di bon, sa nèg yo t ap vann 2004 la se le pire ke l te konn ye. Paske jodi a gade kote m jwenn posibilite avèk fasilite pou m ap emèt opinyon m. Te bay lòt moun posibilite pou remèt li tou, jisteman. Pandan y ap tande m nan Bèto, y ap reyaji an menm tan. Efektivman.
Lontan pa t kapab. Ebyen, ou wè la a, nou twouve nou. An n vini nan kesyon Guy Philippe la. Vwala, alò.
Mwen eksplike sa sou YouTube la deja.
Jisteman. Mwen vle moun TikTok yo konprann sa.
Jisteman.
E, alò, e, si ou pèmèt mwen, nou pral, nou pral, jisteman, se paske n ap fè l pwen pa pwen ki, ki ekstrememan enpòtan. pou nou kapab avanse ansanm avèk odyans la pou moun yo de kisa alò n ap resantre deba a. Emisyon sa li fèt spesyalman se suit avèk reyaksyon anpil jèn sou rezo sosyo, sou tiktok la, sou instagram, sou facebook, sou youtube paske pa bliye se te yon live ki te genyen. plis pase 50 mil moun, nou kapab di anviwon 107 mil moun an dirèk. Epi te gen anpil lòt platfòm ki t ap releye l. Epi landemen, m kapab di w, se tout twal rezo sosyo a konplètman kale ki te chofe avèk tout jèn ki toujou ap òganize yo sou TikTok la. Men natirèlman gen yon bagay ki atire atansyon m sou sa, paske pa bliye, gen kesyon ki oblije ap poze. Poukisa nèg yo pè Guy Philippe? Poukisa ou pè Guy Philippe konsa? Poukisa depi Guy Philippe pale nou santi kelke pa gon yon hèn lakay yon gwoup de moun? Eske se Guy Philippe ki te fè 2004 pou kont li? Eske 2004 pa dwe pa dwe fèt an 2004? Ou byen tou eske l pa dwe fèt? Kiyès ki tal chèche Guy Philippe? Sa li ekstrèmeman enpòtan pou jèn yo konprann sa. Guy Philippe te an egzil lè gwoup 184, lè etidyan yo t ap batay kont Aristide, lè sosyete sivil lan, tout sektè prive a nèt, ok, tout moun nèt t ap batay kont Aristide. Guy Philippe te an egzil paske Guy Philippe te kite Ayiti swit avèk yon chèf de gang ke Aristide, yon jèn gason ke Aristide te fè vin gang ki pote non Ronald Cadavre, Aye li kadav selman bay. Ok ki te mete yon kawoutchou nan tet yon komisè de polis ki te koleg komandan Guy Philippe. Pandan Guy Philippe dan le nò, ok m kapab di o Kapayisyen menm, li aprann sa epi Guy Philippe rantre Potoprens. Le Guy Philippe rantre Potoprens, nan peryod sa se te pre, kot Preval li t ale. Preval Mibeko se te Preval ki te prezidan. Lè sa se te avan eleksyon 2000, 2001 si m pa twope mwen ka li. Ok? Enben, lè Guy Philippe ale bò kote Preval pou yo pote Preval plent pou polis, pou alò pou chèf de gang nan pou yo kapab arete l, Preval di Guy Philippe avèk lòt mesye yo al kote e, e al kote Aristide paske Aristide se te yon potansyèl kandida alepòk. Lè y al kote Aristide, Aristide di ke Ronald Kadav pap arete. Pa gen pèsòn ki ka manyen l. Si nou arete l pou, nou arete l a midi l ap libere a inè. Kounye a Guy Philippe revòlte avèk tout mesye yo. Mesye yo tou kanpe devan fondasyon Aristide la Tabarre. Mesye yo pete bal epi nèg yo tou di ke yo revòlte, yo rebele. Enben Guy Philippe te tou vin touye pòt, Guy Philippe te vin monte Laboul. Alepòk istwa se sa ke l ba nou. Guy Philippe monte Laboul avèk twoup li. Pandan Guy Philippe laboul, Aristide gentan pyeje tout tèren an nèt epi Guy Philippe de manye estratejik antanke militè, li kite peyi Dayiti, misye pran Dominikani pou li. Se pandan Guy an Dominikani, Aristide, mwen kwè Aristide te vin prezidan ka li. Aristide vin prezidan, lè Aristide prezidan, Aristide rafle tout eleksyon l nèt, Ayisyen pran tout bagay li nèt ok, klas politik la pa gen moun, epi jisteman lap fè menas, lap mande moun ki anba al rache moun anlè, moun wòch ki nan dlo al kont gwo wòch nan solèy yon seri de bagay kèlkonk, ap divize sosyete a konplètman, men ki te kapab gon lòt diskou nan bon petèt nan sans nan peryòd nan sou sa sa kel te kapab genyen via konpetans oubyen kapasite li, oubyen sa kel sa ki te nan tèt li an, li bay rezilta kel bay la, tout moun fache kont Aristid, jèn ap mouri, gang toupatou, li kraze lame dayiti an 94 nou te konnen, epi. Mesye yo ap batay kont Aristide chak dimanch, chak lendi, moun pa ka fonksyone, tout batay kont Aristide, Aristide pa janm ka tonbe. Enben sa k pase, mesye yo di konsa ke Guy Philippe se te, alò se yon militè de fòmasyon, se yon jèn ofisye. Pandan Guy Philippe t al pran fòmasyon an Ekwatè pou militè, lè Guy Philippe rantre nan peyi Dayiti, li jwenn lame Dayiti demobilize. Sa vle di ke Aristide te kraze lame Dayiti. Tou natirèlman, Guy Philippe s on nèg ki tou gen yon pwoblèm avèk Aristide. Paske pa bliye, ou kraze lame yon peyi. Lon nèg, son militè, on nèg ap pran fòmasyon militè, li nan akademi militè, li fin gradye, nèg a kanpe tou dwat ou konnen, kankou yon i. Èske ou konprann sa map di w lan? Nèg a respekte pawòl li, nèg a gen pawòl done, nèg a respekte mo nan bouch li. Depi l di w wi, se wi. Se sa yo aprann yo lan akademi militè. Epi lè nèg a vini, li tande lame demobilize. Sa k pase? Kòman lame demobilize? Se avèk 23 mil sòlda. Ameriken se pa nenpòt sòlda non, Marines ameriken, ok, m mèt di, bon, gen kòm gen tout kalite non nan twoup yo, li rete avèk 23 mil Marines ameriken pou vin met bòt sou kou 7 mil 500 sòlda ayisyen. E imaj yo toujou la. Aristide rantre avèk 23 mil sòlda ameriken pou vin mete bòt sou kou de militè ayisyen nan yon peyi ki endepandan. Paske tou senpleman, an septanb 1991, gon gwoup militè ki te met tèt yo avèk de vagabon nan sektè prive ki te ba w yon kou deta. Men kòm prezidan de la repiblik, ou nan pli ou ni ou nan pous ou se moun ki ta sipoze kòmsi ta di w e pwodui dènye refleksyon an e pran meyè desizyon an. Sa w ta sipoze fè, ou ta sipoze konnen ke antanke prezidan de la repiblik, mwen se garan bòn mach enstitisyon yo, mwen pa la pou m kraze enstitisyon, mwen la pou m ranfòse enstitisyon, mwen la pou m pase men lan enstitisyon yo, ranfòse yo. Epi pandan Aristide deyò, li monte tout kalite konplo, li mete anbago sou peyi a, anbago total, misye redui peyi a, misye antann li l fè tout bagay nèt, misye voye, kòman rele, Leslie Voltaire, ti chinwa, avèk Delatour, e, e. la France nèg yo al siyen yon akò avèk avèk kòman rele FMI yon bagay konsa sa w tande a tou nèg yo antann yo pou ke yo retire taks a wotè de 50 pou 100 sou enpòtasyon diri lan peyi a yon pakèt lòt pwodui men se minim pa egzanp yo te konn takse diri k ap enpòte k ap rantre nan peyi an 53 pou 100. Aristide retire 50 pou san, li mete la 3 pou san. Deja la a, pwodiksyon nasyonal la kraze plat atè. Pwodiksyon diri nan peyi an kraze plat atè. Se de verite absoli. Se de verite ke yo ye. Petèt ke moun lavalas ki ki fè moun pè yo pè pale yo, kòm si, bon, finalman moun sa yo gen tout vi ap touye moun, e yo panse y ap fè wòch sou latè. Ok? Moun lavalas panse ke moun gen moun k ap pè pale sa yo. Men se de verite ke yo ye. Aristide kraze plantasyon diri nan peyi a. E gen menm yon ansyen prezidan ameriken ki te ede Aristide rantre nan peyi Dayiti pou vin kraze lame Dayiti. Misye te rekonèt sa sou tribin Nasyonzini. Li rekonèt ke li te kraze, li ede kraze plantasyon diri nan peyi Dayiti. Ou byen pwodiksyon diri nan peyi Dayiti. Paske lè, yon diri, alò kap soti Etazini ou byen lòt peyi. Leta ayisyen te konn takse l 53 pousan, sa vle di ke natirèlman son diri lè l rantre nan peyi a, si yon moun bezwen l, w ap depanse plis kòb ke diri lokal lan. Men kounye a la, lè ou bay posibilite pou ke diri enpòte a takse a otè de 3 pousan, epi sa w tande a tou y ap anvayi mache avè l, yo mete l yon pri ki trè ba, pwodiksyon lokal la li tou kraze. Moun Latibonit vin pa ka fè ti kòb ankò. Moun nan plèn Maribawo, depatman Nòdès pa ka fè ti kòb. Moun nan plèn Dèkay pa ka fonksyone ankò.